Aswè a nou jwenn pawòl la nan Matye 19 vèsè 16 rive nan vèsè 22. Le jeune homme riche Pasaj la pa di nou Nan ki kondisyon ke mesye sa, jèn gason sa, te gen richès li yo? Nou pa konnen si li te yon eritaj de paran li, si li te gen lajan nan movèz kondisyon, Lesansyèl se ke pasaj la di nou ke li te jèn. Li te gen tout byen materyèl. Li pa t konn ki kote pou li mete kò li tèlman li te gen pouvwa nan sosyete a. Sepandan, gen yon bagay li t ap chèche. Li pat kapab achte l avèk tout lajan sa yo ke li te posede, tout byen sa yo. Li te konprann ke vi ke li te konn pataje byen li yo, li te konn eseye swiv kòmandman yo, li tap gen yon pas otomatik. Pou li te ale nan syèl. Men lè li te kestyone Jezi sou lavi etènèl, Jezi te di li pou li pa t tiye moun, pou li pa t fè adiltè, pou li pa bay manti sou lòt, pou li onore papa l, pou li onore manman l, pou li renmen pwochen li yo. Jèn òm sa a te panse ke li te pase tès la paske tout sa Jezi di l yo nan tèt pa li, li fè yo. Men, lè Jezi di li pou li vann byen l yo Pawòl sa a te twouble jèn òm rich sa a anpil. Li te boulvèse paske li te chaje avèk byen. Vu ke Jezi se li ki te di Se vu que Jésus se sa li di jeune homme sa nou kapab di ke Jésus pat demanti sa jeune homme sa te di an Jésus pat dil ke li te immoral. Nou kapab di ke jèn òm sa a te parèt dwat nan zye lasosyete, li te yon òm moral, li te yon òm dwat ki te respekte e renmen pwochen li yo. Men, sa Jezi t ap chache nan jèn òm sa a, Se pou li te wè si li te konsidere tèt li kòm on pechè. Lè li te mete tout lis sa yo devan jennòm nan, Jèn òm nan pa t ebranle. Se kòmsi l te pafè. Tout sa k te gen pou fèt sou tè a pou li eritye Wayòm nan, li fè yo. La a, nou wè ke menmsi nou eseye fè tout bagay dwat, ap toujou gen yon dènye bagay ki pou fè nou fè yon ti bak. E pafwa se nan fè bak la nou kapab vin fè volonte Bondye. Nou wè. Ke kijan jèn òm rich sa a te triste paske li pa t vle vann byen yo, paske byen yo te reprezante nou kapab di stati l nan sosyete a. Richès. kapab monte nan tèt nou, fè nou konprann ke nou se yon afè, richès kapab ba nou yon fòs konfyans ki rann li difisil pou nou vin depann de Bondye. Jèn òm nan te sur e sèten ke Jezi te kapab ede l. Jezi pa gen pwoblèm ede nou wè limyè la, men pafwa sa nou ta renmen li di nou an se toutafè lekontrè. Jezi se kat sou tab Lap diw bagay la janl ye an. Jezi wè ke jèn òm rich sa te konsumel de byen ke li te posede yo, bu jèn òm sa gol li. se pa t sèvi Bondye, se te plis pou li te akimile byen, richès terès yo, san li pa t tenidkont ke tout byen yo, tout richès yo, se Bondye ki bay yo. Peut-être que si li te admèt sa kote li te di Jésus ke li son pécheur ke se Jésus ki bal tout byen yo peut-être que Jezi te kapab pirifye jèn sa a alenstan menm. Nou kapab di ke jèn òm sa a te manke balanse lavi l. Byen yo, richès yo, se Bondye ki bay yo men fòk nou bay Bondye premyè plas nan lavi nou tou. Jènòm rich sa a te panse ke li te kapab achte lavi etènèl. Syèl la pa piyay. Li pa pou vann fok ou travay pou li la nou wè de mwayen ki mansyone nan eritaj vi etènèl sa a. Youn nan se lavwa de lòm kote jèn òm rich sa a te panse ke li te ka li te posib e lòt la se lavwa de Dye. Nou konstate ke. daprè jan Jezi pale avèk jèn òm sa a, se lavwa de Dye an sèlman ke nou dwe suiv, kote ke nou sipoze devlope yon relasyon. pèsonèl avèk li, paske atravè lavwa de Dye, la va fè nou gras, paske Dye è mizerikòdye, e tout sa lap fè, li fè yo Gratis. Bondye pa jamè rejte yon moun ki abesel devanl. Lè Jezi te sou lakwa ap soufri. Li te padone yon voleur ki te abese l. Voleur la te seulement di Jezu, Souviens-toi de moi quand tu viendra dans ton règne. E kisa Jezu te reponn li, Aujourd'hui même. Tu seras avec moi dans le paradis vòlè sa vòlè paradi an a la dernière minute li pat egare Jezu pa gen pwoblèm ak moun ki gen lajan moun ki rich paske Abraram

dam nou, eta kè nou. Kè nou sipoze pwopriyete Bondye. Nou pa dwe renmen byen yo plis ke li menm. Jezi te vle trase yon egzanp pou disip li yo tou. kote ke li fè nou konprann ke vrè richès la se richès spirityèl la. Nou pa dwe atache nou twòp avèk les biens de la terre, pask an un clin d'oeil, dans l'espace de deux minutes, trois minutes, yon tranbleman de terre ka detwi nou avèk Tout byen ke nou posede yo. Lesansyèl se devlope yon relasyon avèk Sovè nou an, paske pa gen moun ki konnen ki lè l ap fè apèl a yo e lè apèl la ava fèt. N ava kapab